Journal la diaspora, l'information d'un bout à l'autre, lansman. Moun klè,
depi lontan gen yon pakèt zak, krim, masak deta k ap fèt nan peyi a. E yo di, e li klè pou tout moun, sa k pase a tou pre kay mesye Apredye, alò mesye Jovenel dizon, se misye yo rele tèt li Apredye, e pa e pa mwen men e mesye Jovenel, e yon zòn ki ta sipoze, ki sanse osi sekirize ke zòn sa a anben yo rive tou pre a tou yon moun touye e batonye a li pa nòmal se bon bay ki son bay ki grav ke li ye e koulye a nou vin wè de teknis si de teknikalite fot teknik kap komèt nan dosye a. Sa vle di nou vle konpòtman komisè a l ap kontinye egzekisyon an oubyen l konplis de egzekisyon mèt dòm nan. Lòske li ale sou sèn de krim nan, li petèt li pa di èske l akonpanye de jij de pè men m si ke l gen neglige pa avè l. Kouman l fè kite sèn krim nan san li pa mete siveye l anvan l kite l? paske li pa ka bay jij de pè a responsablite e se li ki chèf OPJ e otomatik menm si jij de pè a te la anvan nou te rive anvan ni li ta opere nan leve kò oubyen nan lòt bagay otomatikman li parèt jij de pè a desezi o pwofi de li e se li ki pral bay jij de pè a lòd alò kote pwosè vèbal ki moun ki gen non moun yo ki tap jere sèn de krim. Poukisa se polisye ki soti nan udmo e ki soti e m pa konnen jis anba lavil la ki pou moute bò pèleren ki pwal jere sèn de krim nan donk non tout se se de kesyon ke nou ka toujou e ap poze tèt nou donk m panse li vrèman enpòtan pou n konn sa. Paske komisè a e pa ka di l pa konnen e li ta dwe anvan l deplase li fè si ke sèn de krim nan li byen jere. Ann tande deklarasyon polisye yo k ap di e yo rele yo apre yo pa konn kote a yo nan moute desann ou e kote komisè a te ye lè sa a? Kote l te ye? Donk mwen m panse son bagay ki vrèman grav e sa li paka fot e polisye yo se fot komisè gouvènman an eske l te plase yo eske l te mete yo dan le mete yo nan pozisyon yo siyen jij de pè a pran not e dosye sa e tout zak e jij de pè ki ta avè l la tap fè men tap kri jiska enskripsyon de fon a seman tap di men ki moun te mete A tèl lè, pa tap gen lye pou yo ta di se a 2 zè dimanch nan a 2 zè di maten ke yo rive sou lye krim nan. Donk, a se moman la, m panse, se yon brèch. Bon, m pa konnen èske se enkonpetan pa mwen, m panse ke, m panse ke gen tou lède ladan l. Paske, nou konnen kouman fonksyonman pakè anba se moun ki toujou pi mal yo, pi sòt yo. Epi, epi venal ke yo mete nan tèt pakè yo. se pa de moun ki yo bezwen pou konpetans, men se de moun yo bezwen bay lòd pou yo fè kenpòt bagay yo vle. Donk, nou menm, nou di, li pa nòmal pou komisè a gen yon tèl konpòteman. E li fin fè yon erè, e li vle li menm, sa vle di, m pa konnen, sove tèt li oubyen, hey! E tout nèg sa yo, nan yon peyi serye, e ke se jout, ke se komisè gouvènman an ta dwe ap reponn e ta dwe e nou di l nan li nou klè nou di l e ke pou ki pou ki sa yo pa ka pousuiv komisè a e sou konpòtman l e sou sa l fè paske li gon li gon djòb li gon teknikalite li gen de bagay pou l fè e nou wè tou komisè a li menm l ap kreye e l ap chèche envante de pis alò gen gen gen plen pis Lè genyen zak kriminèl, plen pis. Sa vle di tout pis yo dwe privileje nan menm sans ke lòt. Yo pa dwe privileje youn ou lòt. Genyen tou pwofesè e alò Maître Eddy Paul Fleurant ki di yo lokalize sou gps e se posib pou sa fèt a lè da teknoloji nan palè nasyonal. Kisa komisè a fè nan sans sa? Yo di tou genyen fèt ki tap fèt te genyen fedatifis kisa l fè nan sans sa te gen blakawout kisa l fè nan sans sa tou wè valè pis e w santi travay komisè a se yon moun kap oryante dosye a yon kote yon kote kote l vle e pou l eskive dè moun bon nou menm nou pap di sa avèk okenn etadam. Men, tout pis yo, yo dwe wè yo paske se sa jistis la di. E poukisa komisè a kenbe dosye a jiska 17, apre 17 jou ankò, li poko voye l bay, alò ke menm travay la ka fèt? Le juge d'instruction ki ta sezi, ebyen li menm li kapab bay komisyon a dcpj pou dcpj kontinye travay li, kontinye e lè yo bezwen arete yon moun, juge d'instruction ap bay manda. e pou sa fèt e nan fòm e suivan prensip yo, suivan jan lalwa mande sa. Donk nou wè se pa sa k ap fèt e se sa k fè gen anpil moun ki panse ke Mèt Monferry Dorval p ap jwenn jistis. M di yo non, paske jistis la e nan kenpòt ki peyi se pou yon bagay ki twò fasil. E se vre gen peyi e genyen eleman ke nou ka jwenn pa gen tout politik sa ki antre ki emisel anndan lajistis lan, men tout kote nou wè konpòtman Trump Ozetazini ki jan ap bloke pou ke konstitisyon an pa aplike sou li, lalwa eksetera. Donk ka toujou genyen, men fòk nou denonse, fòk nou rete vijilan e menm jan m panse e nou panse bawo a tou dwe trè vijilan pou yo pa antre nan de pwosedi ki pa twò kòrèk e la a m panse ke Mèt Blèz trè kòrèk lòske l pa mache nan lojik ale paske se divèsyon k ap fèt lòske yo pran avoka n kab mèt Dòval pou yo rele yo nan dcpj osito yo rele yo nan dcpj se kòm kwa dirè egzekisyon somè a se moun sa yo k ka fè l donk se de konotasyon de divèsyon ke komisè Wayma a ap fè donk nou di fòk popilasyon an fòk avoka yo nan tout peyi a tankou avoka aletranje yo. E nou menm nou deja e mobilize òganizasyon patnè entènasyonal nou yo sou krim krapile sa a, sou egzeksyon somè sa a, e pou ke yo trè vijilan e pou pote lamen fòt, pote kole e veye ankèt la tankou jan m wè l e CIB ap mande pou ke yo patisipe nan ankèt la e donk yo mande e mesye. apre Dieu sa donk fok li menm e m panse si li se li ki se e sa nou rele e garan de enstitisyon de la bonne marche sa vle di m panse yon ankèt e byen ki kapab fèt a diferan fa fòm e fason pa egzanp e gen de ou kapab e pran de desi dispozisyon pou ke 3 jij 3 jij e mennen ankèt la. Pa janm mennen ankèt la ou ka pran dispozisyon pou dot moun gade e konnen. Donk li posib, donk n ap ret tann e ki desizyon ou kapab pran paske li klè egzekisyon somè de mèt Dòval la s on krim deta. E pa gen lòt moun k ap pwouve lòt moun kontrè, donk fòk dosye a trete antanke tèl, fòk komisè gouvènman an se djòb li e wòl li